Kesyon eleksyon yo, mwen menm mwen kwè l enpòtan pou ke nou pale de yo aswè a. M pral eseye fè n konprann yon patisipasyon pwobab de Jean-Ernest Muscadin nan eleksyon. Jean-Ernest Muscadin se komisè di gouvèneman E Miragwàn, jiridiksyon Miragwàn. Ernest, Jean Ernest Muscadin klèman montre volonte l pou l kapab kandida a la prezidans. Tout moun nan peyi a nèt konnen Jean Ernest Muscadin. ki nan epòk k ap frape seryezman pou ke gang ame pa t rantre dan gran sid peyi a. Malgre li se komisè gouvèneman nan Miragwàn, jiridiksyon Miragwàn, men Jean Ernest Muscadin soti nan sid peyi a. Li fè de efò ekstraòdinè, men pou youn nan premye komisè gouvènman ki te kòmanse, Jean Ernest Muscadin. Kite m di nou, te gen yon peryòd efektivman, Jean Ernest Muscadin non l t ap site, paske, Si ou pa gen kapasite pou fè analiz, ou pap janm konprann anyen. Èske ou sonje te gen yon epòk Jean Ernest Muscadin te ekstrèmeman pwisan e lè yo tap pale de eleksyon non misye te toujou site e ou santi ke li te gen yon gwo senpati dèyè l? Èske ou sonje sa? Wi. Men anvan m kontinye analiz sa map fè la, mwen vle chak moun konnen y a une grande différence ant oditè Boukante La Parole avèk yon moun kap pase nan emisyon. Sa trè enpòtan. Efektivman, misye te gen yon gwo mobilizasyon nan do l, Jean Ernest Muscadin. Dayè mwen menm pèsonèlman, mwen te rankontre avèk 2 moun ki te swete rantre an kontak avèk Jean-Ernest Muscadin nan kad yon sipò pwobab pou eleksyon, paske fò m di w, y a des mercenaires politiques tou ki toujou ap veye ki moun k ap mennen pou yo kapab monte abò. Epòk sa vre, Jean-Ernest Muscadin te pa pwisan non men te gen yon bèl longè davans sou anpil lòt kandida.
Tu te cherche une job? Nous recrutons 150 jo. Youn nan premye bagay pou yon lidè aprann konnen, se la gestion du succès. Fò w aprann jere siksè w. E sa k fè anpil fwa, nèg ki bezwen reyisi tout bon vre, Swa yo fè ce qu'on appelle la maîtrise du micro, oubyen li di w l ap karese on fòm de silans. E sa k fè, gen de nèg ou wè k vin sou teren an, yo di w on sèl fraz, An silans! Malerezman, Jean Ernest Muscadin pa genyen yon strikti ou yon biwo de kominikasyon oubyen de moun k ap fè relasyon piblik pou li oubyen k ap fè imaj pou li ki pou konseye l pou di l monchè pa pale nenpòt lè oubyen lè w ap pale men kijan pou mezire sa w ap di, lè w ap fè de entèvansyon men ki modèl dentèvansyon pou w fè. Kisa k bral eksplike Jean Ernest Muscadin bral pèdi lopinyon? E fò m klè avè w, Jean Ernest Muscadin ki se moun pa mawon milyon pou san, ki soti nan menm zòn avèk mwen, ki sanse vwazen mwen, Li pèdi lopinyon depi on bon bout tan. Se vre ki a ankò dè zele k ap eseye fè de bagay. Men m pral esplike n ki jan misye fè pèdi lopinyon an e pou ki sa l pèdi l. Nou sonje te gen on gwo batay ki t ap fèt, vrèman on gwo batay ki t ap fèt kont pouvwa an plas la. Lè sa a, moun yo te tèlman bouke avèk pouvwa a, e kòm alepòk se Guy Philippe ki te vini avèk yon kesyon de revolisyon, moun yo di yo pral chita bò Guy Philippe pou yo wè ki sa yo ka jwenn an matyè de konba contre le gouvernement. e Guy bral jwenn on fòm de solidarite oprè de divès moun ki bral menm fè on jan fè misye jwenn de sipò e rive menm bay de finansman pou mouvman sa yo te rele antre gimè a revolisyon an. Paske moun yo te a bout avèk CPT, moun yo pat nan kesyon sa ditou. E malerezman, Jean Ernest Muscadin bral fè yon deklarasyon, e se deklarasyon sa a menm ki bral kòmanse chanje done yo, ki bral fè de moun gen de dout sou misye. An n tande ansanm deklarasyon Jean Ernest Muscadin an, epi apre n ap tounen pou rès deba yo. An n ale.

Etabli pa kandida, e m pa gen figi kandida, m pa gen plan pou kandida. Men sof ke si popilasyon an vin chache m, m ap di nou. Vwala.
Se ta premye bagay ki pral fè moun yo kòmanse santi bagay la pa klè e misye pa gen grenn vre. Se nan moman jisteman moun yo bezwen met CPT atè, retire gouvènman an, misye pral fè deklarasyon sa pou l di li menm, Lap travay pou leta peyil. Li pa nan afè koudeta a pèsòn moun. Depi yon nèg relel pou bay sa oh nan moman an le gros du pèp se sa lap chache. Lap chache yon fòm dafwontman kiyès ki ka bal sa a poul debarase peyi an de CPT. Enben. Or tout moun te swete ke misye avèk Guy ba yo sa pou CPT a pa la ankò. Misye retrakte, li retire kò l. Misye di li pa nan bagay konsa a. Li pa nan Guy Philippe, li pa nan asosye avèk kesyon koudeta. Li se yon komisè gouvèneman, l ap travay pou leta. Sa se 1. Men deklarasyon kòmsi k te ranje a. Lopinyon kòmanse wè misye on lòt jan. Men dènye bagay ki pral deranje moun yo, se lè gon delegasyon ki soti Pòtoprens ki t ap dirije pa Lesly Voltaire. Delegasyon sa a te gon aktivite dan espas Irondèl nan vil Okay. Nan moman CPT a dekriye a, Se nan menm apre deklarasyon sa prèske nan menm moman an, moun yo bral wè misye bral bay Leslie Voltaire akolad. Ou wè pèp sa a? On moman yo kapab moute w, on moman yo ka fini avèk ou. Sepandan, si misye te gen yon strikti de kominikasyon, se ke anpil moun mande l pou l fè depi lontan, li t ap tou konnen ke ou pa ka abiye an blan. Epi ou al anbrase yon sak chabon. Ou gen yon kostim blan sou ou, epi gen yon sak chabon ki nan yon kwen, ou met kanpe yon kote, ou al anbrase sak chabon an, dou w ap sal otomatikman. Lè lepèp ki pa nan cpt, k ap goumen pou yo jete cpt, e yo wè misye al bay Leslie Voltaire akolad, lavalas antre gimè, e manm cpt, Gon mas moun ki desolidarize ansanm avèk misye. E se depi peryòd sa a fòs Muscadin diminye. Sa vle di, sètèn fwa an politik, lè w konprann politik byen e mye, li preferab nan anpil ka pou w fè silans. Nan moman misye voye Guy Philippe ou kalang grèk la, paske jodi a m pa bò menm si Guy Philippe sanse fini. Paske lopinyon tou vin wè Guy Philippe kòm on nèg ki ap pale de revolisyon, men se on revolisyon blòf antre gimè. Men nan moman sa a, Guy Philippe kèlke pa te enpòtan pou moun yo paske te gon batay kont CPT. Batay ke Jean Ernest Muscadin dekline piblikman. Epi l pèdi pye. Ou wè fasilman jan nèg la ale. Paske w vin di w ap travay pou leta. Ou pa nan afè koudeta wap travay pou gouvèneman an se nan gouvèneman wap travay epi yal kwaze w avèk Alix yal kwaze w avèk Lesly Voltaire vwala mentnan mwen tande gen de moun ki di misye pap ka kandida paske fòl te demisyone sa a antre nan lòd dè choz posib men. Menm gwoup moun ki t ap eseye goumen pou voye ti mwayen pou Guy Philippe fè revolisyon an, se menm gwoup moun sa yo tou ki t ap aplodi e menm dèfwa sipòte Jean Ernest Muscadin nan kad batay kont mouvman gang ame a. Sa vle di, a tou lè nivo, gen de seri de moun ki pèdi nan jan nèg politik ap pale, nan jan nèg politik ap aji. Men youn nan bagay ki pa jwe an favè Jean Ernest Muscadin jodi a ki fè ke fòs ou konnen li te gen lontan an, atant plizyè moun te konn ap pale de li, ba la diminye. M pap antre nan dotre detay, men avèk de fè a lapui, m te vle moutre w kote ke misye febli sou teren an depi un certain tan. Se pa paske kòm si m ta di w yo pa tande, misye touye bandi ankò, misye touye nèg, jan l te konn fè a, e pa sa.